kò, kote ke kominote entènasyonal la, sitou de peyi kolonizatè, te toujou mete yo an liy pou yo eseye entegre yo nan zafè entèn peyi sa a. Depi lè sa a tou, tout gwo peyi sa yo toujou gen je yo fikse an Ayiti e yo toujou gen dwèt yo men longè nan zafè k ap pase an Ayiti. Dayè, Frederick Douglass nan diskou ke l fè an 1893 a Chicago mansyone sa trè byen, kote ke li pale de kijan genyen dè aktè ameriken ki toujou ap finanse destabilizasyon an Ayiti. Msye te, pa bliye, li te reprezantan ameriken ou di mwens yon anbasadè ameriken an Ayiti. Ebyen, sa pa janm chanje jisko jou dojoudoujwi, paske nou sonje sa k te pase depi avan, apre Desalin fin mouri, nou konnen sa Franse yo fè, vin a bato nan rad lan, vin ansanm avèk kanon, mande pou bwaye, peye yo yon ekivalan de 12 milya de dola, ke anpil moun panse ke Lafrans dwe nou lajan sa a, E byen ou nou pale de lafè Luders, nou konnen nou te diskite sa la nan espas sa, ki sa k te pase, ki jan yo te imilye Ayisyen, prezidan Ayisyen dalò, pakèt ensidans ki pase ankò, jiskaske nou pral rive nan 1915, kote ke Ameriken pral deside pran yon pakèt marin, marin ki soti nan sid des Etazini, ki te vreman rasist, yo debake an Ayiti, mete bòt yo sou kou peyi d'Ayiti. Nou konnen ki sa yo fè, lè yo rive an Ayiti, yo vòlè anpil nan rezèv lò peyi a te genyen, finans peyi a sou kont yo, menm chèk prezidan te soti Washington DC, epi tou, Pou yo kontwole peyi a pi byen, gon prezidan k chita ki rale e kaye li epi li ekri yon konstitisyon pou peyi pa w la, peyi Dayiti, epi l di w pou w aplike l. Se pa kounye a w ap gen enjerans. Se pa kounye a ke moun, kominote entènasyonal, ap chèche gen kontwòl peyi sa a. Se pa kounye a ke. Lè n ap pale de souverènte nasyonal, lè n ap pale de endepandans, sa fè lontan nou pèdi bagay sa a. Nou pa ka bay tèt nou manti paske jiskojodojodi, si w ap gade e nan lopozisyon e nan nivo gouvèneman, chak grenn Ayisyen ap chèche jwenn yon blan pa l. Pou ba l benediksyon. Fò l fè yon foto a yon blan, fò ke l gen yon blan ki di sa a, se sa k ap mache. Dayè, pou w ka evalye yon Ayisyen, fò blan dakò avè w, pou blan di Ayisyen sa a bon, avan ke lòt Ayisyen aksepte ke Ayisyen sa a bon. Nou gen yon pwoblèm grav. Lè n ap pale de lesklavaj mantal ke nou poko libere, nou poko emansipe globalman, se an fè paske nan tout konpòteman nou se sa nou fè. Jiska prezan, Ayisyen toujou ap chèche jwenn valorizasyon e sitou nou lidè jwenn valorizasyon blan. Ke blan de dwat, ke blan de goch, ke blan nan sant yo bezwen yon blan pou ki di yo sa ap mache. Pandan tout istwa peyi a, tout gouvènman ki pase yo menm jan depi nou fin touye Desalin. Ann klè. Jodi a ankò, ou pral jwenn menm bagay la. M pral ba nou 2 egzanp. Nan manifestasyon ki sot fèt lòtro jou la yo, gen 2 ensidans ki pase. Nou pa konnen ki es ki vin a strateji an, ki es ki dakò avèk li, nou pa konnen, men gwa bagay ki pase. Premyèman, se pa pou la premyè fwa yo fè sa an Ayiti kote ke, y ap boule drapo ameriken. Men fwa sa a, gen yon bagay ki fèt ki pi sinifikatif alò, sè ke non sèlman yo boule drapo ameriken an, men gen yon gwoup manifestan k ap rele viv Poutine, Poutine se prezidan Ris lan, epi gen yon gwoup k ap rele viv Maduro, Maduro se prezidan Venezyela a. De enmi jire dè Etazini. Eleman do goch yo fè li e nou jwenn gwoup manifestan k ap di konsa nou pa bezwen viza, yo gen pwoblèm avèk ameriken. Byen antandi, ou wè manifestan yo ap fè sa, men lidè politik yo tou, yo gen dwa sere dèyè manifestan yo wi, men yo menm yo p ap di l a bouch yo, men yo la a. Paske tout nèg gen enterè yo, yo bezwen blan pa yo. Se a di ke, pandan ke ou pa vle Ameriken yo ouvri bouch li nan zafè peyi a, nou dakò ke yo pa ta sipoze fè enjerans, se ki è totalman absid, non sans, paske lè bidjè nasyonal ou a plis de 60 pousan soti lakay kominote entènasyonal la, lè ke menm pou ta gon pwojè dasenisman pou bale lari, ou oblije. se yon pwojè pou ekri pou anbasad finanse l pou ou, menm pou ta mete liy, pou ta mete siy wout, adrès lakay ou nan ri lakay ou, fòk son pwojè de yon de yon kominote entènasyonal pou ki ba ou l, ou ka konprann ke ou son moun ki gen pwoblèm grav. Cela veut dire ke ou pa ka pale de enjerans pandan ke ou kouche atè a nèt, ou di monte sou mwen, met pye w sou kou m, epi lè fini wap pale de enjerans. Sispann ipokrizi a. Sispann ipokrizi an paske ke nou pa granmoun ase, nou pa aji an granmoun ase. E se si dè 2 kote. Du kote du pouvwa e de lopozisyon. Nou pa aji an granmoun. Nou toujou bezwen blan pou vin fè medyasyon pou nou. Si se pa yon blan ameriken, se yon blan ris, se pa yon blan ris, se yon blan sosyalis, fò nou gen yon blan. Afè pou nou deside an granmoun, pou nou met tèt nou ansanm, pou nou kre yon, pou nou bati destine peyi a, nou poko rive jiske la. Enpi nou tout ap pale pou le byenèt de se peyi. Ann serye. Ann serye. Gan seri de bagay, fò ke nou gen kouraj pou n admèt yo. Peyi an ap fini nan men nou, moun ap mouri chak jou, nou konn konsekans yo, epi nou rete nan lit acharne. Majorite moun chita lakay yo, yo sanse an prizon, yo pè paske peyi a gen 12 milyon moun, sonje sa byen. Peyi a gen 12 milyon moun, pou n pa di plis. an majè pati moun sa yo sanse kidnape anndan pwòp lakay yo. E depi peyi a peyi, nou gon sistèm ki mete anfas li pou maspinen gwoup moun sa yo. Se la ke nou ye. E pi, semèn sa a tou, ou pral jwenn konsèy sekirite Nasyonzini an, ki pral pale sou zafè Ayiti an, ebyen yo pral di ke, tande byen wi, yo pral pa menm òdone, paske mwa m te ka di òdone, ok, konsèy sekirite an vigirezman yo mande

pou di tout aktè politik ayisyen yo degaje nou, mete divèjans nou a kote, mete enterè pèsonèl nou a kote, ok, pou ke pou byennèt pèp ayisyen. Nou bezwen yon blan di nou sa? Nou bezwen yon blan di nou pou n renmen peyi nou? Men nou pa serye. Si w rele tèt ou yon lidè, e sesi dè de kote. Ou pa bezwen blan di w sa. Ou pa bezwen blan di w pou w aji an granmoun. Ou pa bezwen di w blan di w ke peyi an ap mouri. Ke ou oblije fè yon jan. Ou ka fè l pou kont ou. Menm jan n te gen pozisyon lè ke Pelosi te vini nan kominote a nou di, wi nou dakò Pelosi vini, men li t ap pi bon toujou si se nou menm ki te fè afè nou nou envite Pelosi. Nou pa gen pwoblèm a sa non. Men li tap pi bon toujou, li tap pi bèl. Li tap fè nou parèt pi granmoun si ke nou fèl pou kont nou. Nan moman la, nan sa kap pase Ayiti a la, mwen tande konsèy sekirite a pran pozisyon pa rapò Ayiti, nan yon seri de peyi ap pran pozisyon, mwen tande se senatè, depite ap pran pozisyon, o nivo depatman deta, nan mezon blanch, nan kongrè ap pran pozisyon. Kot lidè politik nou yo ki isit la? Men moun sa yo kap pran pozisyon yo pa ayisyen, yo se blan. Men nou menm nou elu, nou se desandan ayisyen, manman nou papa nou ayisyen, nap manje diri sos pwa legum maten midi swa, nap manje griyo ataso. Nou pa bezwen se blan k di nou, sa fè ke nou menm. Nou pa kap chita nou pran rezolisyon kom de lider kominote o non de notre peyi. Nou gon mou pou nou di tou. Fèl, y a de pozisyon kon apèl de pozisyon de prensip. Fò ke nou fè l. Fò n soti yon nòt. Fò n soti yon, fò n soti yon nòt ansanm kèlkeswa divèjans ke n te genyen nan politik nou. Fò ke n ka montre yon fon komen kèk lè. Fò ke n ka bay leson tou, si ke n vle bay leson a nèg ki an Ayiti yo men nou ka fè l isit la tou. Sa vle di ke pwoblèm nou bokou pli pwofon. Anpil fwa nou pale de renmen Ayiti sesi men an reyalite pa gen moun ki vle pran pozisyon vrèman pou lenterè de se peyi. Nou te di l nan emisyon presedant lan, nou pa gen kapasite pou n renmen peyi a paske yo pa t montre n renmen l an majè pati. Kèk grenn nan nou ki devlope lanmou sa, nou son dè devyan ke n al dekouvri tèt nou epi n al renmen l e nou soufri anpil. Men majè pati nou pa konnen sa nou vle defann nan. pandan tout istwa nou nou fè menm bagay. Nou rive la nan yon kafou kote ke peyi an prèt pou disparèt nan men nou l ap eksploze men n ap retenn li tou nasyon 4 pelouz paske lè w se de nèg ap pale de Ayiti kòmsi n te ka di w se yon fè divè oubyen se yon fim ke y ap gade menm repòtè si w ap gade yon seri de jounalis lè y ap fè repòtaj yo kijan moun ap tire bal kòmsi n te ka di w se yon match foutbòl nèg la ap bay nèg la pran plezi nan montre moun k ap mouri kòmsi olye bagay la ta fè l mal Ou ta wè kòmsi li ta vrèman gen yon sèten emosyon oubyen bagay la ta choke l, li pa choke ankò. Kòm dè dousman, o men se bèl bagay, gade tèl bagay k ap fèt, o men yo apèn tire, men yo si sa, men yo tiye tèl moun, o men yo mete dife. Kòm dè dousman yon bèl bagay epi lè fini n ap griyen dan nou, n ap frape men, kòmsi n te ka di w se pa peyi nou. Nou gen yon pwoblèm grav. Nou tout ladan l. Nou patisipe. Nou ri, nou bat bravo, nou genlè nou kriye tou, men nou la. Si kè n pa fè yon jan, si kè n pa fè yon jan, n ap pèdi peyi nou. E lè sa nou pap ka plenyen. Reflechi e pran yon pozisyon. Sete avèk vou, Georges Monsoon Junior. A la pwochèn.